Nan videyo sa nou pral wè 5 mwa, moun ki fèt nan mwa sa yo, ki non zanj yo e ki fonksyon zanj sa yo e kòman zanj lan vlew sèvi nan vi reyèl ou pou pa abandonel e li menm non plis poul pa abandonew. M konnen ou ta renmen konn sa, tann mwen map tounen ak tout detay yo. Bonjou e bonswa frè m ak sè m yo konpatriyòt mwen yo Bondye beni nou kòman nou ye mwen kwè nou anfòm mwen salye nou nan non Jezi ki gen tout pouvwa ankò byenveni sou chanèl paw la ki se istwa de la bib epi entèpretasyon rèv e nan moman sa nou vini avèk videyo sa ki ki se Zanj gadyen kap pwotejew la kiyès moun ko ye pafwa gen moun kap viv men ki pa konnen egzakteman kiyès li ye vrèman moun sa tèlman pa konn kiyès ke li ye li konn chanje pèsonalitel poul fè yon moun plezi ou menm kap gadem sou chanèl sa yon sèl fason ka edem avèk travay la se lè ou abòne epi ou pataje ou kite yon kòmantè konsa ou edem pa bliye mwen renmenw anpil. Pou n kontinye nan videyo sa, gen moun ki konn ap viv men ki pa konn kiyès li ye egzakteman. Anben nan videyo sa, ou pral konnen egzakteman kiyès ke ou ye. Ou pral aprann anpil de tèt ou. Pran ti chèz ba w, mwen pa esplike w kèk bagay de moun ke w ye a. Chak moun gen yon anj gadyen k ap pwoteje li e chak nou. Anj gadyen sa yo ou ta dwe konnen non anj gadyen w lan ebyen nan video sa ou pral rekonèt anj gadyen w lan kisa li vle w fè ki pou fèl plezi e kisa pou pa fè e ou pral konn non li Pou moun ki fèt an mwa janvye non zanj kap pwoteje l la ki se anj gadyen an li rele Mitrayèl non Mitrayèl sinifi Bondye ki rekonfòte moun y ap maltrete yo. Li senbolize liberasyon epi li pwoteje moun kont tout mal. Epi, li ofri gwo konfò li ak moun ki nan doulè osinon moun ki blese, fanm k ap fè pitit. Ann al wè fonksyon zanj sa nan lavi moun ke l ap gide sou latè. Ann al wè sa. Moun ki fèt mwa janvye, li fasil pou jwenn moun sa timid, men nan timid li an, li rann li maledve, men se koz de timid lan. Men pa kont, moun sa gen yon bon kè, li prè pou l ede nenpòt moun. Si nan nenpòt sikonstans, li prè pou l ede, malgre, pafwa moun moun sa konn ede a konn rann li engratitid, men sa pa kont li kontinye ede moun paske anj gadyen kap pwoteje l la se sa menm li mande l konsa moun sa yo pafra yo konn gen yon ti jan tripotaj pafra wi men yo gen plis kalite ki bon lakay yo ke mal la paske depi yo asèpte anj gadyen an kap gide yo a. dirije yo ebyen moun sa lap toujou fè byen lap toujou pwè poul libere moun men malgre sa yap toujou soufri an retou paske pa bliye moun ki fè byen toujou soufri men la pawòl Bondye di fè pou moun sa w vle moun fè pou ou ebyen lè yon moun mwa janvye fè byen nan lavi yon moun moun nan ka panse ke moun sa egare, non li pa egare, se anj gadyen kap pwoteje l la ki pèmèt li viv konsa. Soti 12, 16 janvye, soti 17 janvye rive 21 janvye, se menm zanj sa ki toujou la pou pwoteje moun sa yo. Toujou li senbolize. Amitye. Reparasyon. Moun sa yo toujou renmen fè zanmi. E yo toujou vle kòmande osi. Paske kote yo pase yo se chèf. Ann ale nan mwa fevriye. Moun ki fèt nan mwa fevriye. Soti 17 pou rive 11 fevriye. Non zanj yo a rele dama. Bia. Non zanj moun ki fèt mwa fevriye a, li rele Dama Bia. Nou pral wè ki fonksyon zanj sa nan lavi moun l ap gide a. Yon moun ki fèt nan mwa fevriye, li se yon moun ki gen anpil sajès. Li reprezante sajès. Zanj sa. Ki gen rapò avèk renmen. Moun sa prè pou'y bay tèt li pou lòt moun. Li tèlman renmen moun. Zanj sa tou moun lap gide a, li bay moun nan opòtinite pou konnen tèt li, kiyès ke li ye. Zanj sa tou moun lap gide a, li pwoteje moun sa, Li sèvi tankou yon plak pwotèj pou kont tout moun ki ta vle fè moun sa mal. E li bay moun sa yon lavi fasil. Li pi fasil wap wè moun sa, nenpòt sa l fè li mache byen pou li. E èdmi pa ka atenn li konsa. Paske zanj kap pwoteje l la li fò e pwisan. Li pwoteje l kont tout èdmi. Menm fòm, menm si èdmi an ta pran nenpòt fòm, enbyen anj sa la pou pwoteje moun l ap gide a kontre tout mal. E moun sa yo saj anpil. E avèk sajès sa tou, anj sa, anj gadyen sa k ap pwoteje yo a, li sèvi avèk sajès moun sa yo, Pou l kontrekare avèk èdmi k ap pèsekite moun sa yo. Se sa li bon pou pa janm pote lanvi de sa moun posede. Paske chak moun gen yon anj gadyen k ap gide l. Gen yon moun w al pote lanvi de sa l posede, ou pa gen avèk li men ou gen avèk anj gadyen k ap. Kite l la. E sa fè konn yon moun rete konsa yon malè rive li. Tout moun ap di kòman malè a fè rive l. Ou pa rann kont e moun sa ka fè yon bagay nan lavi li pat dwe fè, li kay fè yon moun mal li pat dwe fè, ebyen anj gadyen kap pwoteje moun sa fini avèk li. Li vrèman enpòtan. Moun ki fèt mwa fevriye sinifi anpil bagay. Gen anpil pouvwa epi yo gen fòs. pou yo gouvène. Moun ki fèt mwa fevriye zanj sa ankonpanye yo anpil se sak fè li bon si w wè yon moun fèt mwa fevriye lap fè moun mal li gen ide mal nan tèt li zanj lan ap ekate l enben zanj mal la ap antre kounye a gen 2 Pwen, pozitif, negatif. Si w pa obeyi a sa ki bon an, ebyen sa mal la ap atenn ou. Ou wè yon moun ki fèt mwa fevriye ap fè moun mal, ap fè tout sòt bagay ki pa bon, se paske anj gadyen Bondye te mete pou veye l la, li pa obeyi l, ebyen li tonbe anba anj gadyen mal la. Moun sa pa gen anyen ki bon l ap fè nan vi l. Sèl bagay mal, paske li pa obeyi Vrè anj gadyen Bondye te mete nan li pou pwoteje l la. Soti 12 pou rive 16 fevriye, non anj gadyen moun sa yo, li rele Manakèl. Moun.